Kite mwen di w, n ap kontinye menm seri ke nou te kòmanse. E jodi an se epizòd nimewo 3. N ap kontinye fè apèl a lidèchip Legliz Advantis di Setyèm Jou, paske nou pa konprann sa k ap fèt yo. Kite m avèti nou ke jodi an, ebyen prezantasyon an ap yon ti jan difisil. Avan nou kòmanse, an nou di yon mo de priyè. Etènèl Antre Dye l antre Pè nou di w mèsi paske w bay nou chans pou nou vini nan pye w jodi a alò ke nou reyini pou ke nou kapab etidye pawòl ou ankò yn fwa n ap mande w ke w kapab voye Sentespri w kapab bay nou konpreyansyon e mete pawòl nan bouch nou o non de Jezi nou priye amen so chè frè e sè jan nou te wè nan 2 premye epizòd avan yo e m ap tou di w sa. Siw poko gade 2 premye videyo yo, kanpe videyo sa al gade 2 premye yo paske sa ap manke fè sans pou ou si ke ou pa gade 2 premye yo avan. Al gade 2 premye epizòd yo nan menm seri sa avan den wap kapab gade sa a lap fè plis sans pou ou ok. Chè frè se sè nou reyalize gen pwoblèm gen pwoblèm nan mitan nou e nap viv alafen satan konnen sa tou. Paske l etidye pwofesi yo. Se nou menm k ap jwe. Se nou menm ki di nou p ap etidye pwofesi. Se nou menm ki di se nou p ap etidye doktrin, se Jezi sèlman pou nou etidye. Jezi pou yo bay nou, pa bay nou doktrin. Satan konnen byen li etidye pwofesi yo. So l konnen l ap viv, l ap viv nan fen tan. Li pa gen tan kreten ankò. Soul ap fè tout sak depann de li pou mwen avèw pèdi. Chè frè se sè kitem diw mwen menm mwen fèt nan legliz adventist sa vle di ke janm wè bagay yo kounye lan se pa konsa yo te ye la gen moun ki pral di wi fòk gen chanjman ki fèt paske tan ap chanje nou paka ret menm jan wi mwen dakò nan yon sans men fòk mesaj la pa chanje men nou wè mesaj nou an chanje. Sa vle di ke nou kapab chanje metòd, yon seri de metòd pafwa pou adapte a tan wap viv ladan lan. Men mesaj lan pa sipoze chanje. Men nou wè mentenan mesaj nou an vle chanje! So, chè frè se sè, mwen vin jodi an pou ke nou pale sou sa. Premye videyo an nou te adrese pwoblèm ki genyen nan mitan nou. Ok? Nou te wè gen gwo pwoblèm. Dezyèm videyo an nou te adrese l a leaders legliz yo. Sa vle di ke si ou son ansyen, ou son manm de manm de komite, yon dyak, Oubyen se yon lide ou je kèlkonk nan legliz lan nou te adrese a ou menm. Jodi an, nou pral pale avèk ou menm pastè yo dirèkteman. Si ou menm se yon pastè ou ye, videyo sa a li adrese a ou menm. Jodi an n ap pale ak pastè yo dirèkteman, paske se nou menm ke Bondye bay yon loud responsablite, ebyen pou kapab non sèlman ansènye pèp lan, men pou kapab mennen pèp lan nan bon chemen. So jodi an se pou pastè yo. Pou pastè yo. E kite m di w mesaj sa, e kite m di w videyo sa jodi an, jan m di nou an, li anpe difisil e m ap oblije prezante nou li klè, paske nan tan sa n ap viv la, se pa nan tan pou nou pou n ap sere koze, pou n ap kouvri bagay anba pay ankò. Nou oblije pale yo jan nou wè yo an. Se nan tan sa ke n ap viv, chè frè e sè. Mwen ta renmen ou ouvri Bib ou ansanm avèk mwen nan Ezayi 56, vèsè 9 e 10. Li di.

Eman a someye. Haa! Ezayi di nou, chè frè e sè, lidè legliz yo, pastè yo antanke santinèl, se son de chyen ki pa kapab jape. Waw! Sa vle di son chyen ki pa ka jape. Si yon chyen pa jape, paske ou pa gen valè. Sa vle di ou pa, ou pap kapab okipe pòs ke ou sipoze okipe a. Antanke yon chyen, fòk ou ka jape. Men la li di ke li sanble. Li di, Pastè yo, santinèl yo, se chyen ki pa kapab jape. Now, pa bliye, ou menm m ap pale avèk ou, pastè. Èske ou fè pati de gwoup moun sa yo y ap pale la a? Èske ou se yon nan moun ki wè yon bagay ap fèt legliz ki ret bouch pe, pa di anyen? Oubyen paske, èske se ou menm menm k ap rantre avèk sa yo ki pa bon an? Èske ou fè pati de moun sa yo? Now, chè frè se sè, mwen gen yon seri de kestyon ke nou pa loblije ki sou kè m. Kite mwen fin li kelke pasaj anko, epi m pwal li, m pwal poze nou pastè yo, m ap adrese a nou direkteman, pou nou kapab ede m reponn kestyon sa yo. Paske m gen kestyon kap ban m pwoblèm, mwen pa jwenn repons pou yo. So silvouplè pastè m yo, ede m. Metenan m ta renmen ou ouvri bib ou avèk mwen anko nan Jeremi 14 vèsè 14.

Chè frè se sè bib lan di nou gen moun ki di se lidè gen moun se pastè ou byen sa ou ye an se pa bondye ki voye ou sa vle di gen pastè se pa bondye ki chwazi yo kòm pastè eske ou menm jodi an se bondye ki chwazi ou eske pozisyon ou genyen an se ou gade l kòm yon djòb ou byen se yon vokasyon kòman ou gade pozisyon ou genyen an pa bliye jodi an se avèk ou map pale pastè leaders legliz se avèw map pale pastè yo dirèkteman eske se yon Vokasyon ou santi Bondye rele w, aple w pou w fè sa w ap fè an, oubyen se yon djòb ou gade l kòm yon djòb. Si ke w pa fè sa moun ki anlè tèt ou an vle pou w fè an, ebyen w ap pèdi djòb la, so ou oblije fè sa yo vle. Èske se konsa w gade l? Se trè enpòtan, pastè yo, èske ou gade. Le fè ke ou an pastè ou gade sa kòm yon djòb. Paske nan gen djòb ou genyen, ou fè sa bòs ou mande. Ou fè sa bagay ou panse kap fè bòs ou plezi. Eske ou gade wòl pastè an eske ou gade kòm yon djòb? Sa se kestyon ke mwen genyen pou ou. Paske li di la a, ke anpil pastè ki ki vini nan non Bondye, men se mansonj yap bay. Anpil pwofèt vini nan non Bondye, se mansonj yap bay, manti yap bay, e pa Bondye ki voye yo vre. Moun nan pale se pa pawòl Bondye lap pale eske ou menm pastè kap koutem eske ou ouvri bib lan men entèpretasyon ke ou bay pasaj yo yo pa sot de Dye eske se nan sitiyasyon sa ou ye sa se kesyon ke map pozew nap ouvri bib nou nan Luc chapitre 6 verset 39. Et il leur disait aussi une parabole, Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Si yon avèg ap kondi yon avèg, sa k ap pase? Èske yo tou lè de p ap tonbe nan tou? Kesyon pastè k ap swiv mwen. Èske ou fè pati de moun sa yo Jezi di se avèg yo ye an? Moun k ap dirije pèp lan, Jezi di se avèg gen nan yo ye. Èske ou menm ou fè pati de moun sa yo? Sa se kesyon kem genyen pou ou. Eske ou fè pati de moun ke Jezi di se yon avèg ou ye epi wap mennen yon lòt avèg? Ah chè frè e sè nan tan sa nap viv la li mande de zòm kap kanpe menm lè wè lè wè ki ap kanpe pou verite pou nou pa fè menm jan avèk Arawon pèp lan bal presyon yo di fè nou fè pou nou yon vo dò si ou pa fèl nap tiyew Arawon pè pèp lan li fèl chè pastè. Eske ou gon presyon sou ou santi ke ou santi gon presyon sou ou si ou pa batize yon nonb de moun ebyen ou ka pèdi travay ou oubyen ou pap gen yon renome kounye a la ou oblije desann ou bese estanda mesaj lan ou bese banyè lan jis pou plis moun kapab aksèpte mesaj lan den pou kapab gen plis moun ki konvèti oubyen ki batize eske antake pastè se bagay sa ke wap fè. Mentnan na prale nan jeremi 6 vèsè 13 e 14 jeremi chapitre 6

La plaie de la fille de mon peuple légèrement. Dizan, Pè, pè, il n'y avait point de pè. Sa se moun kap preche mesaj pèp lan vle tande yo. Moun kap di oh non bagay yo pral vin pi bon, Bondye ap leve tèt ou, ou pa bezwen pè, Bondye gen pou leve tèt ou, kap preche mesaj pwosperite yo. Eske ou menm kap koute m jodi a se mesaj pwosperite wap preche? Eske ou pa prezante bay pèp lan verite Bondye ba w lan? Èske w pa prezante bay pèp lan verite Bondye ba w lan, men èske w ap prezante yon mesaj de pwosperite, kote w ap di pèp lan non tout bagay gen pou vin pi bon tandiske Bondye li di m di w non yo p ap vin pi bon. Se jis lè Jezi retounen bagay yo ap vin pi bon. Now, chè pastè, an vèti de tout sa nou sot li la yo, mwen gen yon kèlke kesyon pou nou, paske bagay sa yo bay mwen pwoblèm. Jan m di nou an, mwen leve nan lèv lan. Men kounya la gen kote map pase mpa ka rekonèt lèv la ankò. Se pa tout, men majorite legliz yo mwen pa konprann yo. Pasteur, men kesyon m genyen pou ou. Kisa kap pase jenès lan konsa? Jèn yo yo legliz? Lè yo rive nan laj yo kite legliz. Men m konnen nou di depi nou bay yo mizik, mizik yo vle yo, depi nou ba yo mizik sa yo, se se paske nou pa ankadre jèn yo, nou pa mete yo sou chè, se paske nou pa ba yo mizik yo vle an. Mwen kwè se sa nou tande moun di. E poukisa yo toujou ap kite legliz la? Chè pastè tande m byen. Sèl fason pou jèn yo ret legliz, se premyèman ankouraje fanmi yo pou yo etabli etid lakay yo. Endenn ou menm tou antanke pastè pou nou kapab etabli etid. nan legliz kote ou ye an. Paske jèn nan fòk li konnen ki rezon fèl adventiste. Sa se kesyon chè frè se sè kem genyen pou jèn yo. Sa ka pase yo konsa. Paske mwen lè map gade a goch a dwat jèn yo mpa rekonèt yo. Li difisil pou distenge jèn yo kin fè le ki fè pati de legliz adventiste avèk jèn ki pa fè pati de legliz adventiste. Kesyonm genyen ankò pou ou pastè. Sa kap pase nan legliz nou yo konsa avèk mizik lan. Gen legliz nou yo nou antre ladanl nou pa konnen si te legliz pwotestant yo ye, si te legliz batis, pannkotis, metodis nou pa konnen, si te legliz advantis nou pa konnen. Chè pastè map pozew yon kesyon, kisa kap pase legliz nou yo konsa avèk mizik lan? Eske pa sipoze gen yon distenksyon antre tip de mizik ke nap jwe nan legliz nou e tip de mizik kap jwe nan lòt legliz yo? Se kesyon sa m genyen pou ou chè pastè. Eske pa ta sipoze gen yon distenksyon? Kesyon m gen pou ou ankò chè pastè, sak pase avèk kesyon mesaj sanitè lan? Bondye, eske Bondye pa di nou egzakteman ki pi bon dayèt ke nou sipoze gen? Poukisa ou antanke pastè ou pa preche mesaj sa? Pou montre pèp lan kòman pou yo manje byen? Paske lè w manje mal, ou pap panse byen. E lè sa ou pap kapab konprann les choses eternelles. Ou pap kapab konprann les choses spirituelles. Mesaj lan klè Bondye bay nou mesaj lan e nou wè atravè la bib dayèt ke Bondye te bay depi nan kòmansman an se li ki mèt, se li ki Ta ekip ki pi bon ke nou ta sipoze genyen an. Bondye vle pou nou retounen, chè frè se sè, nan rejim orijinèl ke nou te genyen an. Kestyon pou ou, chè pastè. Eske se konprann ou pa konprann mesaj sa a oubyen eske ou konprann li men ou pè preche l paske li pa popilè? Paske moun pap renmen ou? Paske si ou preche l, konferans lan ka fè yon konvèsasyon avè ou. Konferans lan ka ba w yon phone call, ka voye yon lèt ba ou. Eske se sa ou pè? Men chè frè se sè, se sa ou pè. Fòk ou poze tèt ou kesyon, èske son bon santinèl ke w ye? Èske se pou Bondye w ap travay oubyen èske se pou lèzòm? Paske menm nan legliz nou yo pafwa ou bay manje nou wè vyann ap sèvi nan legliz yo. Sa kap pase èske pa gen yon travay ki sipoze fèt? Pafwa nou blame pèp lan men se pafwa se pa pèp lan. Pèp lan gen responsablite pa l tou. Men lidèz legliz yo, pastè legliz yo ou gen yon gwo responsablite. Se ou menm Bondye ap mande kont avan. Gen moun ki di wè pastè pa ka fè chanjman paske se pa li ki li sèl pa ka fè chanjman menm lè li ta vle. Banm poze yon kesyon. Si pastè an vle bloke yon moun ke l pa renmen moute chè ou pa panse l kapab? Yes li kapab. Menm jan l ka fè sa a li ka fè chanjman tou. L ap priye l ap mande Bondye taktik kòman pou l chanje pou l fè chanjman sa yo. Trè fasil. Yo kapab men avèk lèd Sentespri. Chè pastè kite mwen di ou. Bondye pral mande ou kont paske pèp la ap mouri ak tout sòt de maladi paske nap manje mal e nou gen yon mesaj Bondye baw yon mesaj chè pastè so eske wap rete ou pap prechel paske li pa popilè oubyen eske wap kanpe wap di non fòk mwen prechel lòt kesyon m gen pou ou ankò chè pastè ki rezon ki fè ou pèmèt tout moun moute chè an menm lè yo pa menm gen rad sou yo. Pastè an nou serye? Se ou menm ki bèje legliz lan, ou pa kapab kite medam yo kontinye ap moute chè an konsa avèk grad toutouni, moun ap gade tout fòm kò yo. Pastè sa avèw map pale, èske ou konprann mwen sa map diw lan? Gen de fason nou pèmèt moun yo moute chè an chè pastè. Bondye pral mandew kont, lè moun nan moute chè an ou konnen moun nan pa byen abiye. Poul moute chen fok li pase nan sakristi an. Ou te kapab bloke moun nan la pale avek li. Paske lè moun nan mal abiye li moute chen an li koz yon bann pwoblèm pou asanble an. Gen moun ki santi yo pa alèz paske jan moun abiye yo santi yo jennen pou moun nan. Chè pastè ou pa kapab aksepte bagay sa se ou k lidè an. Èske ou konprann sa m ap di w la? Sila ou kapab di m wè ou eseye ou pa ka ou pa ka fè chanjman. Ban m poze w yon kesyon. Lè legliz ou an batize yon pil moun, se kiyès konferans lan onore? Se ou menm oubyen se legliz lan l onore? Oubyen se ansyen yo l onore? Se kiyès konferans lan pale de li? Se tout ansyen yo oubyen ou menm? Se ou menm. Sa vle di, lè bagay lan bon se ou ki jwenn glwa lan, ki pa ta sipoze. Men kounye a la tou, lè gen yon bagay k ap mal pase se ou menm tou antanke pastè. Pastè ke Bondye pral mande kont. Ou pa kapab kontinye kite jèn mesye yo ap moute chè avèk tout stil de cheve, mohawk nan tèt mesye yo menm jan avèk moun nan mond lan, ou kite yo ap moute nan prestim ap chante no! Medam yo menm jan tou no! Chè pastè ou pa kapab kontinye kite bagay sa ap rive paske ap gen pwoblèm. Kesyon m gen pou ou, èske w ap kanpe pou Bondye? Oubyen èske w ap kontinye kite bagay yo ale jan y ap ale an, mentenan pou pèp lan peri nan men nou? Lòt kesyon m gen pou ou ankò, chè pastè, poukisa ou pèmèt manm legliz yo moute chè avèk bag nan men yo, avèk zanno nan zòrèy yo? Kote bagay sa soti? Advantist, ki kot, esplike m, ki kote bagay sa soti? Advantis bag nan men, bijou and then nou kite yo moute chè ap fè sèvis pou Bondye. Chè frè se sè, chè pastè an nou serye. Eske ou pap di anyen sou sa, eske wap kite sa kontinye konsa? M te di nou jodi an videyo an sa m pral prezante yo ap yon ti jan difisil, men m oblije prezante yo paske yo ap fèt nan mitan nou. Gen legliz ou rive ladan lè w wè moun yo ou panse se vizitè, aprè sa ou wè se yo ki sou chè. Pastè, Ou kapab fè yon bagay de sa. Ou pa oblije itilize gwo ponyèt pou fè chanjman. Edike pèp lan, reetabli lespri de pwofesi nan legliz lan, pèp la, zye l ap louvri, y ap konprann, y ap wè sa k pa bon yo. Èske ou konprann sa m vle di w lan, chè pastè? Se avè w m ap pale jodi a, m ap adrese a ou menm. Nou sipoze fè yon chanjman, chè pastè. Kesyon m gen pou ou ankò. Poukisa pastè ou pèmèt jèn medam nou yo ap moute chè plen mekòp sou yo. Fo cheve a dwat a goch, fo zong a dwat a goch, bouch wozle, me koulè, tout koulè, epi se yo kap moute chè, kap lead worship. Pasteur ou la wap gade ou pa di anyen. Ou konnen sa sa pa sot de Dieu. Ou pa ka dim pou yon pasteur adventiste pou dim pou ou wè pa gen anyen ki mal nan sa. Sa m pa aksepte l ditou. Pou dim you se yon pasteur adventiste and then pou wè tout jeune yo ap monte chè avek tout sot de make up sou yo and then pou dim ou pa wè anyen k mal nan sa. Se pou nou pale avè m. Mwen se kesyon m genyen jodi a m bezwen repons. Ekri repons yo. Ou mèt Aprè videyo an nap wè kontak nou. Kontakte nou bay mwen repons yo paske m gen pwoblèm mwen bezwen repons. Poukisa nou kite jèn medam nou yo ap moute chè an kòmsi se Jezabèl. Ou konnen se sèl se sèl Jezabèl nan bib lan ki te mete mekòp? Sèlman Jezabèl? So lè jèn nou yo ap mete mekòp konsa a legliz lan vin parèt lèd. Tande byen. Anpil fwa, jèn nan pa konnen. Sa pa vle di n ap ekskize yo. Men anpil fwa, nou pa ansenye yo. Men leaders, antanke pastè, lè w kite l fèt, tout lòt ti jèn k ap grandi yo ap panse se se nòmal. Paske menm moun k ap lead, k ap lead praise team, k ap chante yo, men kòman yo abiye, moun pa di yo anyen. So, pi piti yo ap panse, well, sa pa gen pwoblèm ladan. Lòt kesyon m gen pou ou, pastè. Poukisa stil jan nou preche yo chanje? Kesyon m genyen pou nou. Poukisa ou chanje fason konn abitye preche? Paske kounye a lè m wè anpil nan nou ap preche, m panse se legliz batis oubyen katolik oubyen, bon se pa katolik, legliz batis oubyen pannkotis oubyen tout legliz pwotestant yo. Poukisa ou bezwen chanje stil de mesaj ou? Paske kounye la mwen pa tande mesaj 3 zanj lan preche. Mwen pa tande mesaj sanitè lan preche, mwen pa tande mesaj sanitè lan preche, mwen pa tande mesaj mak de la bèt lan, mwen pa tande l preche. Sèl sa m tande kap preche se Bondye ka delivre w. Bondye ka leve tèt ou. Chè frè chè sè, chè pastè map pale ansanm avèk ou. Poukisa? Fason ke nou preche, tip de mesaj nou prezante yo, yo pa gen diferans ak mond lan. Se pa konsa m te konn Advantis. Mwen konn Advantis nou te toujou gen yon mesaj ki spesyal. Yon mesaj ki diferan. Se sak fè Bondye ap rele lòt moun yo pou vin rantre Advantis. Paske nou gen yon bagay ki diferan de sa nou prezante a yo. Se te sèlman jou a ki diferan. Jou an nou prezan, yo adore lè dimanch, nou adore lè samdi. Se sèlman sa ki diferan. Then, poukisa nou menm bezwen rele yo pou nou fè kwazad pou yo rantre? Sèl jou an yap chanje. Mesaj advantis la diferan. So chè pastè map poze w yon kesyon, poukisa mesaj ou an chanje? Poukisa mesaj mwen te konn tande lontan yo m pa tande yo ankò? Èske wap kontinye preche menm mesaj pwosperite sa yo oubyen èske wap preche mesaj Bondye te mande w pou w preche an antanke pastè advantis? Dènye kesyon m gen pou nou, chè pastè. Kote etid biblik yo nan legliz yo? Sa k pase etid biblik yo nan legliz yo? Se kesyon sa m gen pou ou, chè pastè. Kòman ou fè gen yon legliz ki pa gen etid? Kòman ou fè gen yon legliz tout moun jwenn, bwi vide, enben pa gen moun k ap etidye? Ou pa enterese manm legliz yo etidye? M ap poze w yon kesyon, chè pastè. Poukisa ou pa. Ankouraje manm Legliz yo pou yo etidye lakay yo e pou etabli etid tou nan Legliz yo. Lè sa a, paske, men ki enpresyon w bay lè w pa etabli etid nan Legliz ou, ou pa ankouraje manm Legliz yo pou yo etidye. Men ki enpresyon w bay. Ou bay enpresyon ke ou pa vle pou pèp la konnen, pou yo toujou ret. depan de ou pou ba yo kounye a men whatever sa ou prezante ba yo pou yo aksepte l paske yo pa konnen e pou tèt pa yo se m pa di se sa l ye men se enpresyon sa l bay chè pastè ankouraje manm de egliz yo pou etidye etabli etid nan legliz yo paske jan bagay la ap ye la nou wè manm yo yo tout van doktrin ap rantre y ap pran yo paske pa gen etid legliz advantis te toujou baze sou etid legliz advantis fonde sou etid. Si nou konnen istwa advantis byen, legliz lan fonde sou etid. So mentenan pa gen etid ankò se bouyi vide, chofe san pèp lan, voye pèp lan ale. Non! Nou bezwen fè yon chanjman la chè frè e sè. Chè pastè, mwen pa prezante sa ba ou pou m kondane ou. Mwen pa prezante kesyon sa yo ba ou nan yon sans ke pou montre se mwen k bon ke ou pa bon. Non! Ditou. Chemen an se ansanm pou nou fè l. Se pwoblèm mwen wè ki genyen, mwen santi la nesesite pou m poze nou kesyon sa yo pou nou adrese yo paske fòk gen yon moun ki pale sou yo paske m pa tande kenn moun di anyen sou yo. So se nan optik sa mwen poze kesyon sa yo pou ou menm al reflechi pou gade vre pou wè èske pa gen nan bagay sa yo ki bezwen adrese. Mwen swete ke. Ou ale, ou etidye, ou analize tout sa mwen di la yo. Pataje video sa bay tout pastè ke w konnen. Pastè ki zanmi w, pataje ba yo. Paske mwen bezwen repons. Anpil kesyon sa yo m bezwen repons nan yo. M bezwen konnen tou, e ou menm antanke pastè, kisa ou deside pou fè. Eske w ap kanpe pou Bondye, oubyen eske w ap kontinye kite bagay yo ap ale jan yo ap ale la. Chè frè e sè, nou se advantist. Chè pastè, nou se advantist. Nou diferan de mond lan. Jan nou preche sipoze diferan. Mesaj nou preche sipoze diferan. Jan nou manje sipoze diferan. Jan nou abiye sipoze diferan. Jan nou pale sipoze diferan. Mizik ke n ap tande sipoze diferan. Chè pastè, jodi an, apèl mwen se pou a ou menm. Èske w ap kite bagay yo kontinye ale jan yo prale la ou p ap kanpe pou di non, sa p ap fèt? Epi pou w kanpe pou fè met etid legliz yo pou ke pèp Bondye a kapab enstwi. Èske w pap fè sa oubyen èske w ap kite bagay yo kontinye ale jan yo prale a? Mwen swete ke e enbleman ou priye mande Bondye direksyon paske bagay sa se yon gwo yon gwo batay ke li ye. Mwen rekonèt ke pastè yo se yon gwo responsablite ke nou genyen. Mwen konnen pastè ki vle fè chanjman men manm legliz yo kanpe pou chanjman pa fèt. Men Bondye ap ede w. Dè ke Bondye wè w kanpe pou chanjman, Bondye ap ede w. E menm si chanjman pa ta fèt, ou pa responsab. Se sa Labib di n nan Ezekyèl chapitre 33. Ou pa responsab. Fè travay ou, fè devwa ou, e Bondye ap beni w. Mwen di nou mèsi ki t ap swiv videyo sa a. Mwen swete l te yon benediksyon pou nou chak. Avan nou fini, an nou di yon lòt mo de priyè. Papa nou ki nan Syèl la, mèsi paske w te gade nou. Mèsi paske w te avèk nou pandan ke nou t ap etidye ansanm. Nou mande w, Senyè, w kapab mete Sentespri w nan nou menm pou ke nou kapab ale al egzamine. Tout sa ki di, pou n wè si te vre e sa k bon pou nou pran, sa k pa bon pou nou rejte. Ede nou a aplike tout verite ke w bay nou pou yo konsa o non de Jezi. Amen. Mèsi tout moun ki tap swiv. Non pa m se Marc Breny avèk Out of the Cities Ministries. Se yon plèzi l te ye pou mwen pou m ta avèk ou. Ke Bondye beni w. A la pwochèn.